Lang kreyòl se youn nan lang ofisyèl Ayiti, ki vle di lang Leta bay pèp la libète pou li pale l kote l vle, jan l vle, pou li ekri l nan tout sa l ap ekri. Li pa dwe gen entèdiksyon pou itilize l. Men tande non, ki jan sa ye pou fason lang sa a evolye atravè letan, fason yo te konn ekri l, yo vin ap ekri l, ki jan yo travay sou li? Ebyen. Se sa nou pral gade yo la nan ti videyo sa a. Pou nou konnen yon ti kras sou sa, pou nou konnen yon ti kras sou sa, sou pakou lang kreyòl la, ebyen m ap lage nou nan men Christelle pou kominote a. Menm si w pa kretyen, menm yon fwa nan vi w, w ap gen chans fè konesans ak yon liv chandesperans. Men sa m ta renmen atire atansyon w sou li, se fason mo yo te ekri nan liv sa a. An kreyòl wi souple! Ann gade pou wè. Ala yon zanmi se Jezi! Èske w wè jan Yon an ekri? Si w t ap ekri l jounen jodi a, li t ap konplètman diferan ak fason w wè l ekri a la. Men, kòman w fè vin ekri kreyòl la konsa jounen jodi a? Vin al aprann avè m ki kantite chemen òtograf lang kreyòl la pase avan l rive jan w wè l ye a la. Mwen espere ke kominote a anfòm. Se toujou Christelle ki vin prezante w yon nouvèl videyo. Ann ale! Pou nou konprann òtograf kreyòl la byen, Fò nou konnen kòman lang sa a te fè kreye e ki kote l soti tou. Ebyen, se nan tan lakoloni Sen Domeng yo t al chèche plizyè santèn milye Afriken, yo te soti nan plizyè tribi, yo te pale plizyè lang diferan tou. Te gen yon gwoup ki te pale yon lang yo te rele Fon, te gen ki te pale Kikongo, te gen Ewe, Yowouba ak anpil lòt ankò. Fòk mwen di w tou, Kenenpòt esklav ki te debake nan lakoloni an, Kòd Nwa a te egzije pou yo te batize l nan legliz katolik e chanje prenon l tou. Pa egzanp, yon esklav te ka rele Bakari Sanya nan tribi kote l te soti a, lè l vini nan koloni an, yo chanje non l, yo rele l Janpyè. Men malchans pou li, li te rete bò yon rivyè, yo tou rele l Janpyè Larivyè. E nan konsa ou tande yo rele moun Didier Deschamps te rete bò yon chan kann oubyen yon chan mayi. Pi devan, nan mitan mizè ke esklav yo te vin ye a, yo te oblije kreye yon fason pou yo te ka kominike. Paske te vin gen yon twoub nan mitan yo. Yon esklav te ka di yon prete l yon manchèt, epi l ba l yon ou. Li te ka di ou prete l yon kiyè tou. epi l ba l yon bòl akoz li pa konprann lang li pale a. Sa te koz yo te kòmanse defòme franse a pou yo te ka kominike. Pa egzanp, franse a di w le cheval, yo menm yo di w chwal. Men, se poko tout kreyòl la sa non! Rete fokis, ann avanse. Apre plizyè deseni, esklav yo te vin frape pye yo atè, yo di se twòp atò, yo pa kapab nan mizè sa ankò. Pou mennen gwo batay sa a, yo te anplwaye plizyè metòd. Ladan yo te gen mawonaj, sa vle di, tout esklav t ap kite tout travay yo te ba yo fè yo pou y al mawon nan raje. Dezyèm metòd, se te operasyon bay blan pwazon. Sa vle di, konplo t ap mare agoch adwat sou do blan yo. Men, pou yo mare konplo sa yo, menm anndan kay blan yo, fò yo te gen yon fason pou yo te pale pou blan yo pa t ka konprann. Ebyen, se la a, yo te kòmanse defòme franse a pou fòme kreyòl la. Lè yon blan te kwaze de esklav k ap pale lang sa a ke l pa ka konprann nan, yo te konn nève, yo te konn ba yo gwo pinisyon, e gen menm ki te konn rive mouri. Sa vle di lang sa ou wè n ap imilye jounen jodi a, gen anpil san koule pou li. Esklav yo te vin pran mo franse, yo fè yon melanj ak son ak strikti lang afriken yo, yo vin kreye yon nouvo sistèm. Ebyen se lang sa a nou genyen kounya, kreyòl. M ap presize sa pou nou, lang kreyòl pa yon imitasyon, men se yon kreyasyon a baz lang franse. Mo kreyòl yo ki sanble ak mo franse pa fè de lang kreyòl la yon lang ki pa endepandan pou sa. Kounya la, nou nan peryòd apre endepandans, kote ke lang kreyòl la te kòmanse pale sou tout tèritwa nasyonal la. Men malgre sa, yo pa t ko janm konsidere l kòm yon lang ofisyèl, Yo te toujou konnen n kòm yon dyalèk. Ki sa yon dyalèk ye? Yon dyalèk se yon fòm lang ki pale nan yon zòn, yon gwoup moun, oswa yon kominote patikilye. Li gen menm rasin ak lang manman an, men li ka gen ti diferans nan mo, nan son, oswa nan fason yo pale. Pou moun sa yo, se te yon lang lakou, yon lang drive. Tankou yo pa t janm konsidere l tankou yon lang ki te ka vin ekri nan liv. Paske majorite esklav yo pa t konn li. Men, se te kòd nwa a wi ki te entèdi esklav yo aprann li. Fòk mwen di w, menm ak endepandans peyi a, te ekri an franse. Nan kèk ti tan apre, yo te vin kòmanse ekri kreyòl. Men, yo te sèvi ak menm òtograf franse a pou yo te ekri mo pa yo. Pou w ka wè pi klè jan mo yo te ekri, an n gade yon ekstrè nan Choukoun, yon powèm ke Oswald Durand te ekri nan lane 1883. Men Choukoun, dèryè yon gwo touf pengwen, Lòt jou, mwen kontre Choukoun, li souri lò li wè mwen. Mwen di, Syèl, ala bèl moun! M pa bezwen fin li l. M gentan konnen w ap gentan wè sa m te vle di w la. Si w ap byen gade, w ap wè òtograf sa yo pa t mache vrèman ak fason yo te konn pale a. Ou wè se kòmsi se franse a k ap gide ekriven an, se pa t kreyòl. Kreyòl la te toujou viv nan bouch pèp la, men an reyalite li pa t janm sou papye. Nan lane 1940 yo, te gen kèk entèlektyèl ayisyen ki te kòmanse ap chèche de mwayen pou yo te ka fè lang kreyòl la gen pwòp òtograf pa l. Kèk non tankou Pradel Pompilus, Iv Dejan ak Pyè Vènè te pouse lide sa a pi lwen. Yo te di ann ekri kreyòl la jan nou pale a. Kreyòl pa bezwen pèmisyon franse pou l egziste. Nan lane 1979, Apre anpil deba ak rechèch te fin fèt, Leta ayisyen te deside adopte ofisyèlman yon òtograf pou lang kreyòl la, yon sistèm fonetik ki klè, ki senp e ki baze sou son yo. Depi refòm minis Joseph C. Bernard, ki te pote non Refòm Bernard, Òtograf lang lan kòmanse evolye selon bezwen itilizatè yo. Apre evolisyon sa a, te gen yon lòt etap enpòtan ankò. Nan Konstitisyon 1987 la, yo te deklare ofisyèlman ke Ayiti gen de lang, se kreyòl epi fransè. Kisa sa vle di yon lang ofisyèl? Sa vle di nenpòt sitwayen nan peyi a gen dwa ekri ak pale lang sa yo, nenpòt kote yo vle, san yo pa wont, san baryè e san diskriminasyon. Nan legliz, nan lekòl, ou lib pou pale fransè oswa kreyòl, paske tou lè de se lang ofisyèl. Pa gen okenn rezon pou yon lekòl oswa yon inivèsite ta oze di kreyòl entèdi nan etablisman yo a. E ou pa gen dwa wont non plis pou pale kreyòl kèlkeswa kote ou vle. Menm konstitisyon sa bay lòd pou yo kreye yon akademi pou lang kreyòl ayisyen an. Se nan atik 213 yo di sa. Avèk menm lwa sa a, nan lane 2014, yo te arive enstale premye gwoup akademisyen yo. Akademi an te vin jwe wòl enstitisyon ke Leta bay dwa ak responsabilite pou travay ak pran kèlkeswa desizyon sou lang kreyòl la. An jen 2017, Aka pibliye premye rezolisyon sou òtograf lang kreyòl ayisyen an. Travay sa a te fèt an kolaborasyon avèk Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl. Malerezman, premye rezolisyon sa a pa t rive kouvri vrèman tout aspè ke Akademi an te vle touche nan òtograf la. Se konsa, yo te travay trè di pou yo te pote yon dezyèm rezolisyon pou itilizatè yo. Pou yo te ka reyalize dezyèm rezolisyon sa a, Akademi an te òganize plizyè atelye travay ak enstitisyon leta ak inivèsite yo. Yo te rive vote pou yo te adopte rezolisyon sa a an janvye 2023. Rezolisyon sa a pote anpil chanjman nan òtograf mo yo, fason pou di laj ou, fason pou bay lè, nan prepozisyon yo ak fason pou itilize yo. Si w bezwen konn plis detay sou chanjman sa a ki fèt nan lang kreyòl la, mwen fè yon seri videyo sou chanèl mwen an kote mwen esplike sa an detay. Se toujou Christelle, Jouwen l ekri a. Jounen jodi a, lang kreyòl sa a anseye nan lekòl, li ekri nan liv, li sèvi nan radyo, televizyon ak literati. Gen powèt, jounalis ak mizisyen ki sèvi ak òtograf ofisyèl la pou fòme pwòp tèks pa yo. Gen moun ki konn mande poukisa nou oblije chanje fason nou ekri. M ap fè nou konnen ke òtograf la plis pase yon siy ki ekri sou yon papye. Se yon kesyon de kilti, egalite, e vizibilite. Lè tout moun ka li ak ekri nan lang yo pale chak jou, edikasyon vin pi senp e pi natirèl. Se sa k fè nou wè timoun ki mwen entelijan yo mal pou pase nan lekòl. Se paske yo pa ansenye yo ak lang yo pale chak jou a. Si yo te aprann yo an kreyòl, yo t ap aprann pi fasil e pi rapid. Yo pa t ap bezwen gen yon leson y ap kenbe chak jou pa kè. Kreyòl la pap janm fè yon sèl ak franse. Kreyòl la bati pwòp chimen pa l. Li pa yon imitasyon, li se yon kreyasyon. Malgre anpil moun ka di lang yo a pa endepandan, men m ap di w non. Menm lang franse a gen anpil orijin e yo kontinye ap prete mo nan lòt lang. Se pou nou kontinye pale ak. Ekri kreyòl epi viv li ak fyète. Li lè li tan pou dirijan nou yo pale kreyòl nan Nasyon Zini. Li lè li tan pou pwofesè istwa yo, syans natirèl yo, kòmanse ansenye an kreyòl. Li lè pou lekòl matènèl yo kòmanse montre timoun yo prezante tèt yo an kreyòl. Lè konsa, y ap plis devlope aptitid pou yo aprann. Pa p gen diskriminasyon nan zafè moun mal pwononse mo, ou te dwe di e, ou di e. Antouka. Se te Christelle pou kominote a. Peace.